Emmanuela Alexis Production Johnny Joseph Redaksyon Philemon Francis Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Philemon, bonsoir zanmi entènot Radio Télé Christus se yon plezi pou m avèk nou. Ansanm pwen kap domine aktyalite nou pou semèn nan se zafè konsèy prezidansyèl tranzisyon an, zafè ensekirite an Ayiti, zafè depòtasyon an mas ayisyen nan Repiblik Dominikèn, Konfli nan Mwayen Oryan an. Se ansanm pwen sa yo ak divès lòt ankò kap gen pou fè lesansyèl jounal Actualités du Monde jodi a.
Byenvini nan devlopman Jounal Aktyalite di Mond pou epizòd sila a. Lendi 28 oktòb 2024 la, pòt lekòl rive louvri nan Pon Solde pou gade kouman sektè edikatif la ka reprann timidman. Selon direktè lekòl Pon Davignon an, Rocha Saint Louis ki t ap reponn kesyon laprès, di ke yo kontan pou lekòl la ki retounen fonksyone malgre efektif la pa nonbre. Yon lòt bò, pwofesè Jean Paul Michael di, Fòk minis edikasyon an Antoine Augustin voye kèk sikològ pou pale ak yo paske jiskaprezan moral yo pa estab. Pou lane 2024 la Repiblik Dominikèn arete anviwon 386925 migran ayisyen epi depòte yo nan peyi Dayiti.

Direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, Normil Rameau, ak lòt responsab ki nan chèn sekirite a lendi 28 oktòb 2024 la. Objektif seyans travay sa a se te pou evalye ansanm mezi sekiritè k ap adopte pou rekipere tèritwa pèdi yo. Lendi 28 oktòb 2024 la, 2.500 sòlda ak 500 polisye debake nan Salvadò pou demantle fenomèn gang ame a, selon Prezidan Nayib Bukele. Sa se pa rapò ak enfòmasyon otorite jidisyè yo genyen sou monte an puisans gang nan rejyon an. Selon Sekretè Jeneral Laprezidans peyi Dayiti a, Marc Régine Joseph Haddad,

63 pousan nan moun sa yo al refije lakay pwòch yo ak 37 pousan ki deja nan sit ki kreye swit ak vyolans bandi ame ap fè nan komin nan. Abitan nan zòn Solino kontinye ap kite kay yo pa pakèt pandan semèn nan, Bandi ame manman Viv Ansanm yo kontinye teworize yo, touye, mete dife nan kay epi pote ale tout sa yo jwenn. Popilasyon an kontinye ap kriye ke yo pa gen rele, yo pa gen reponn paske Leta pa ka pote yo sekou. Asosyasyon medya an liy yo nan Latibonit, ame a, sòti yon nòt solidarite ak jounalis Louis Chadrack, ki se prezidan asosyasyon an ki viktim de agresyon fizik ak vèbal nan men ansyen palmantè Altès Tousen nan espas Université Publique du Bas-Artibonite, UBAS, semèn ki sot pase a. Asosyasyon an kondane zak malveyan sa a epi mande jistis ak reparasyon pou prezidan an ki t ap egzèse pwofesyon l jan divès lwa mande l. Minis afè etranjè peyi Kanada a Mélanie Joly reyaji sou kriz sekiritè majè peyi Dayiti ap konfwonte dènye tan sa yo. Minis la fè konnen ke li kondane fèmeman vyolans epitwayab gang yo kontinye ap fè sou popilasyon ayisyèn nan. ki mete moun yo nan soufrans e vyolans sa pa gen dwa tolere sou okenn fòm. Melanie pwofite okazyon an pou fè apèl ak pati prenant yo pou kontinye respekte règ tranzisyon an. 3 moun mouri ak plizyè lòt blese grav Ozetazini nan Minneapolis pandan wikenn nan, swit a 2 fiziyad ki fèt nan yon kan sanzabri. Otorite jidisyè yo ap kontinye ankete sou dosye a pou rive metrize otè enteleksyèl zak sa yo. Lendi 28 oktòb 2024 la, anplwaye ona yo nan divès kote nan peyi Ayiti kanpe travay yo jiska nouvel òd pou mande miyè kondisyon travay. Anplwaye yo pwofite okazyon an pou denonse ekip gouvènman ayisyen an nan tèt sendika a ki te al vann revandikasyon yo pou lajan ak pwomosyon. Premye minis Doktè Garry Conille deside dimanch 27 oktòb 2024 la sou komisarya Thomas Saint-Vincent ki te sou kontwòl bandi a zam depi yon bon bout tan. Polisye nasyonal Dayiti yo rekipere batiman an pa kou sa li pèdi akoz bandi ame yo k ap pran teritwa chak jou Bondye vle. Suit ak prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, Leslie Voltaire, ki an dezakò ak chèf gouvènman an, Premye Minis Garry Conille, caricom reyaji pandan semèn nan pou fè konnen ke li vrèman preyokipe pa konfli 2 sitwayen ayisyen yo, paske se yon konfli ki ka plonje peyi Dayiti nan plis fènwa epi pèmèt règ tranzisyon an pa respekte. Caricom lanse yon vibran apèl ak cpt a, ikonpri laprimati, pou fè prèv lidè ki genyen matirite tout bon pou popilasyon ayisyèn nan rale yon souf. Prezidan fransè a, Emmanuel Macron, fè yon vizit ofisyèl nan Mawòk lendi ki sot pase a, pou rankontre ak Wa Mohammed vi nan lide pou ranfòse relasyon ant 2 peyi yo apre yon bon tan tansyon diplomatik ant 2 peyi yo. Nan diskou prezidan fransè a devan palman Mawòk la, Macron fè konnen ke li sipòte pozisyon Mawòk sou kesyon Sahara oksidantal la epi afime ke prezans ak lavni zòn sa a enpòtan anpil pou estabilite zòn nò kontinan afriken an. Peyi Brezil opoze ak demand peyi Venezuela pou fè pati manb BRICS seta akoz tansyon ki genyen ant 2 peyi yo pandan dènye tan sa yo, sitou avèk reeleksyon Nicolas Maduro nan tèt peyi Venezuela.

Prezidan peyi Repiblik Dominikèn nan Luis Abinader anonse ayè lendi a ke espas aeryen an ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti ap rete fèmen. Prezidan dominiken an fè konnen ke li pa genyen entansyon retire mezi sa a si sitiyasyon nan peyi Dayiti yo pa chanje. Paleman Israelyen an adopte lendi 28 oktòb 2024 la yon tèks de lwa ki entèdi ajans imanitè onu yo opere anndan peyi a. Selon chèf ajans onu pou lè refijye palestinyen an, vòt sa a kontrè ak chat onu an ak obligasyon eta Israel anvè dwa entènasyonal la. Pou Philippe Lazzarini vòt sa a ap agrave ka palestinyen yo, espesyalman nan Gaza, kote moun yo ap viv yon veritab lanfè depi plis pase yon lane. 8 sòlda otrichyen ki te fè pati fòs onuzyèn o Liban an fin nul blese aprè lansman tir de rokèt nan jou pase yo, yon atak ki yo vize Hezbollah. Nan menm bò a manm Hezbollah yo eli nouvo chèf Hezbollah Naim Qassem Pou ranplase Hassan Nasrallah, n ap raple zanmi entènot yo ke Hassan Nasrallah, ansyen chèf Hezbollah, te pèdi lavi l nan yon frap Israelyèn 27 septanm sot pase a. Yon moun mouri ak 10 lòt kwense anba dekonb nan peyi Ajantin madi 29 oktòb 2024 la aprè efondreman yon otèl 10 etaj nan Vila Gesell, vil kotyè kapital Bwenozè. Nan peyi Ajantin, Gwoup Daksyon pou Defans Dwa Moun nan peyi Dayiti, GADH, pibliye rapò ankèt yo sou masak bandi Savyen fè sou moun Ponsonde jedi 3 oktòb 2024 la. 106 moun touye pa bal bandi sou plas, 41 blese grav, pami yo 28 blese pa katouch. 6 moun pèdi lavi yo sou kabann lopital Sen Nikola Sen Mak, pou tout sant yo yon total 1882 deplase san konte sila ki al jwenn fanmi, zanmi elatriye. Bandi yo fè anpil dega materyèl pandan ensidan ki pase a. Se ansanm pwen sa yo ki te fè lesansyèl jounal Actualités du Monde pou jodi a. Mèsi Emmanuela Alexis, mèsi Johnny Joseph ki t ap asire pwodiksyon an pou nou, mèsi avèk pdg nou Duckenson Alcidonis, mèsi avèk responsab Davidson. Edisyon jounal sa a rann posib gras ak Madsen Auto Parts ki nan Rue Louverture, zòn Pòtay Gèp, Good Job Auto École ki nan Rue Bonnet, lokal Artibonitien,